Yo gentan komsi yap bay nèg la tout lavi yo. Kisa ki mete, kisa ki montre fanm pou yo rayi fanm konsa? Kisa ki montre nou pou nou rayi pwòp tèt nou? E kisa ki fè ke nou pa ka gen konfyans antre nou? Kisa ki kreye sa? So, m vin reyalize a chak fwa yon fanm di l pa renmen gason, premye sa moun di, fanm sa gen daddy issue, se paske papa fi sa pat nan lavi l, se sa fè fanm sa paka renmen yon lòt gason. Poukisa nou pale de daddy issue men nou pa pale de mommy issue poukisa nou pa lè yon fi dil pa renmen fanm poukisa nou pa dil se paske manmanl pa renmenl tout se paske manmanl pat nan lavil so mwen menm antanke yon maledve antanke yon moun ki di sal panse lòt jou m monte sou entènèt Beyoncé a epi m tape yon bagay ke kèlke minit aprè m fin tape sa m vrèman regrèt paske se pa konsa m te dwe dil ok m tape m di konsa manman ayisyèn rayi pitit fi ayisyèn yo ok. Bon m ki di l pou nou, m di manman ayisyèn rayi pitit fi ayisyèn. Sètadi ou menm k ap koute m la, m vle di ke manman w rayi w. Kèlke minit apre m fin tape sa, m di, kèt, petèt m te ka di manman ayisyèn pa renmen pitit yo oubyen rayi an paske rayi, èn, gon, li yon ti jan sonnen pi kòmsi pi tough ke si m te di manman ayisyèn pa renmen pitit yo. Aprè m fin tape sa, aprè m fin di sa, touswit te gen kèlke reyaksyon, te gen plizyè gwoup nan reyaksyon yo. Te gen yon premye gwoup ki te di, Ben, cette fille elle est folle, de quoi elle parle, tifi sa èske li sou, kisa l ap eseye rakonte konsa, men nou pèdi, kòm kisa l eseye. Kisa l ap eseye di? Te gen yon dezyèm gwoup ki te deja, imedyatman m di sa, ki te deja konprann. Nan gwoup sa a, te gen moun ki te di, You know what? Bagay sa a, l ap fini sik sa a kòmsi, l ap fini sou jenerasyon pa m nan. M swete lè m gen pitit pa m, lè m gen pitit fi pa m, m pa di pitit gason an pasan, lè m gen pitit fi pa m, m ap renmen l. Pi. te gen yon moun ki te menm eseye eksplike ki sa m vle di a e ki te tèlman catch sa m te vle di a. Pi te gen yon lòt gwoup ki te di, you know what, ma mère n'est pas haïtienne paske manman m renmen m, de ki sa ti fi sa ap pale, sa vle di kòm manman m pa fè pati de gwoup sa e m te vrèman kontan. Pi pa panse ke m ap jeneralize lè m di manman ayisyèn pa renmen pitit fi ayisyèn. Lè m di sa m pale de manman ayisyèn. antanke yon gwoup, men m pa pale de manman ayisyen de fason endividyèl. An reyalite, ou rayi yon lòt fanm, ou santi w enkonfòtab nan lòt fanm, lè yon lòt fanm wè w nan lari, li twaze w, lè w rive yon kote ou wè se yon fanm ki bòs ou, ou santi li pral fè w pase plis mizè ke si se yon gason, paske. manman w pat nan lavi w, paske manman w pat renmen w, sorry si m di sa, an pasan pran konesans ke sijè sa nou pral pale jodi a se yon sijè ki vreman sansib, donk si pandan w ap koute sijè a, w ap koute podkas sa a on pwen ou jis di ou pa anvi koute l, jis fèmen podkas an al mache, si w vle tounen sou li tounen, si w pa vle tounen tou jis fèmen l, no hard feelings, pran swen tèt ou avan tou. Lè m te di manman ayisyèn rayi tèt yo a, rayi pitit yo a, sorry, pi sa te pote anpil konfizyon, tankou poukisa se manman ayisyèn mwen chwazi e kijan manman fè rayi pitit li an? E poukisa se pitit fi a ke manman ayisyèn an rayi? M pral di w. touswit ke m te chwazi manman ayisyèn paske an reyalite se li m plis konnen, m pa vle di ke tout lòt manman renmen pitit yo plis ke sa, men n ap fokis sou manman ayisyèn kounye a paske se li ki gade nou, se li ki biznis nou, so ann rete sou sa. An reyalite, ide ke paran dwe renmen pitit yo a se yon ide ki vrèman fè anpil nan nou rete nan de relasyon ki toksik avèk pwòp paran nou, ide ke. pa ben wi se ke paran nou dwe nou lanmou men kòmsi an reyalite se pa tout paran ki renmen pitit yo ideyalman se konsa l ta dwe ye yon paran ta sipoze kòmsi fanmi ta sipoze sous sosyalizasyon primè w ta sipoze premye bagay ki ranmase w apre sosyete a fin bat ou men. se pa toujou sa, se pa toujou l bi e defwa fò n aprann asepte sa ki vrèman malere men sa rive. Pi menm jan kòm si menm jan tout tan w tande papa ap kite ap abandone pitit yo, ap abandone fanm ki ansent, se konsa tou gen manman ki ka fè l e te ka gen plis manman ki fè l ke nou ke nou konprann, ke nou wè. Sof ke. M pral tou di w poukisa w ap plis tande papa abandone pitit yo ke manman, se paske sosyete a gen tan depi ldebi yo gen tan sakralize wòl manman. Yo sakralize l nan yon sans, ou konn wè depi yon moun fin manman, yo di moun nan gen yon seri de fason moun nan ap pale, moun nan di yon pawòl ok, ou son manman kijan fè w ap di tèl bagay, ou son manman kijan fè w ap w ap kòmsi wap mete tèl rad wap wal tèl kote kòmsi yo gentan metew yo gentan kòmsi yo gentan sakralize wòl ou antanke manman yo efase tout lòt sa w te ye ou te mèt te lòt bagay ankò yo ke diw a ke sa ou son manman that's it poutan pou yon papa se pa ke sosyete a wè bagay sa byen ke yon papa jis abandone pitit li men defwa sa konn pase se yon bagay ki evantyèl, se yon bagay ki ka rive. Um, m sonje gen yon granmoun nan fanmi m ki t ap esplike m ke yon papa plis atache avèk pitit li si l te la lè manman an te ansent timoun nan, oubyen li atache ak timoun nan depandaman de pwoksimite l ansanm avèk manman timoun nan. Sètadi, si l renmen manman an, l ka gen plis chans renmen pitit lan. M pa konn si se vre, m pa konn si se yon bagay ki verifyab, m jis di sa konsa. Men pou fi ou fèt pou sa depi ou piti yo ret ap baw poupe paske se desten an sa pou vin yon manman donk m tap li nan yon magazin kote de seri de fanm tap esplike kijan yo rayi pitit yo yo nan enkapasite pou yo renmen pitit yo humm yo tap di sa an anonima paske se pa yon bagay vrèman moun pwal fyè poul di sa se pa yon bagay paske sa fè yo soufri anpil paske se wòl ou se tankou ou echwe nan sèl wòl sosyete a te baw fè pou te yon manman. Am, gen yon nan madanm yo ki di konsa, Ò, jou pitit li fèt, se te jou l te pi rayi nan vi l. Se jou li te desi paske, am, li jis pa t fèt pou sa. Se pa paske sosyete a pa t ap tann timoun nan, se pa paske papa timoun nan pa t ap tann ni. Timoun nan pa fèt nan pyès sitiyasyon ki prekè, li jis pa renmen timoun nan, like fuck them kids. Am, gen anpil rezon ki fè yon fanm ka. kòmsi nan enkapasite pou l renmen timoun li. Lè n al chèche sa sikològ yo di sou sa, gen sikològ ki di se kapab yon blokaj sikolojik. Kisa sa vle di? Sa kapab yon blokaj ke fi a pa t jwenn lanmou nan paran l, nan men paran l, ki fè li nan enkapasite pou l renmen pitit li. kapab se yon echèk tou, timoun nan reprezante yon echèk, chak fwa li wè timoun sa, timoun sa raple l ke li pat fini lekòl li, timoun sa raple l ke petèt ke l te ka pi lwen nan lavi l, timoun sa raple l yon move maryaj, tankou gen yon dam ki t ap esplike ke aprè divòs li, li vin gen, li jis konnen li gen yon èks marye avèk 2 timoun, timoun yo pa tankou pitit li, m pa konn si sa fè sans, tankou li pat vrèman gen atachman a timoun sa yo, te jis 2 timoun. Men, blokaj sikolojik sa a se yon bagay ki ka kòmsi ka diminye avèk letan, ou ka avèk letan ou ka vin aprann renmen timoun sa a, e se yon bagay ki ka pèmanan tou, ou ka pa janm renmen timoun sa a, sa fè konn wè de seri de paran k ap maltrete timoun yo, k ap bat yo, de seri de istwa ou konn twouve ki. pa fè sans, li se de istwa ou pa ka kwè, ou pa ka konprann, men yo vrèman egziste, gen paran ki pa ka renmen pitit yo. M sonje te gen yon madanm ki te rete bò lakay mwen, te konn ap bat pitit li, te gen yon ti fi, lè l ap bat pitit sa, kòmsi se vwazinaj pou ki al pran l nan men l tèlman l ap bat timoun nan, epi te gen lòt timoun, gen paran tou ki ka renmen yonn nan timoun yo ki pa ka renmen lòt yo, oubyen ki ka renmen tout lòt yo men gen yon grenn li pa ka renmen, swa timoun sa raple l. ex li komsi papa timoun sa yo pat gon yon bon relasyon humm. Gen moun tou ki pran blokaj sikolojik sa yo, tout pwoblèm yo te genyen nan fanmi yo, nan pase yo, pou yo vin ranfòse lanmou yo kapab gen pou pitit yo. Pou w kapab fè sa, m panse gen yon bagay de reyedikasyon tou. Sa vle di fò w konnen ke bagay yo pat fin twò bon, fò w konsyan ke paran w pat renmen w pou w kapab fè sa. Paske anpil fwa, lanmou matènèl. nou konn konfonn lanmou matènèl avèk ensten matènèl. Ok, men ki sa m panse ensten matènèl la ye? Ensten matènèl la, se tankou, se tankou m ta di w, m soti deyò m wè yon timoun ap kriye, pi, oubyen m wè yon timoun yon kote ki pèdi. Ensten matènèl mwen ap pouse m, oubyen, Bon bon sans wap pouse w rele yon rele polis ou byen bat pou timoun sa an sekirite pou l pa kriye pou l pou l kòrèk sa se enstè matènèl tankou kan yon timoun pral tonbe ou pran l sa se enstè matènèl s on bagay m panse anpil fi fèt ansanm avè l s on bagay yo ranfòse avèk le tan lè y ap ban nou koupe lè y ap montre nou rete nan kizin paske se la plas nou ye lè y ap montre nou koud tout bagay sa yo ki fè nou pran swen moun ki yon enfimyè you know tout bagay sa yo. yo ranfòse enstè matènèl nou. Men lanmou matènèl se yon bagay ke nou aprann avèk le tan, se de seri de afeksyon, se de seri de bagay nou ka di timoun nou, tankou gen de seri de paran nan magazin sa m t ap li a, m panse se yon magazin fransè ki rele Migo Magazine, ki di konsa, yo oblije ap fòse bo timoun yo paske yo pa santi l, yo pa santi koneksyon ak timoun yo. Gen yon dam ki di konsa, pitit li pa plis ke pitit vwazen an. Menm jan l wè timoun vwazen yo, dèfwa l ap fè yo grimas pou yo kriye oubyen pral fè yo zonsan, konsa l ka fè pitit li sa. Konsa tou, li pa kè. Kòmsi, e pa ke l rayi pitit vwazen an, men kòmsi, jan l pa kè de yo, yo pa di l anyen l endiferan a yo a, se konsa l endiferan avèk pwòp pitit li. Se sa fèm toujou ap di moun konsa like lè yon moun marye li pa fè timoun jis oubyen lè yon moun pa vle fè timoun jis fèmen bouch ou like sispann mete moun nan enkonfòtab paske konn yon moun lè ka fin gen tout bagay sosyalman li ka fin reyisi lavil li ka gen iks li ka gen dat men moun nan pa deside fè timoun pi sa rive so fèmen bouch ou sou sa la kòman pi menm jan moun ka gen. ensten matènèl kòmsi pou l pwoteje yon timoun paske gon dam ki t ap esplike li di konsa pitit li li p ap kite anyen rive l pitit li l ap pwoteje l kwakilanswa avèk tout lavi l men li pa santi l renmen timoun yo ke sa e se la vrèman pou nou ensiste sou pa konfonn lanmou matènèl avèk ensten matènèl nan ka manman ayisyèn kisa ki fè yo pa renmen pitit fi yo Eske se enkapab yo enkapab renmen pitit fi yo? Eske se vle yo pa vle? Oubyen eske se sosyete a ki kondisyone nou pou nou pa renmen pitit nou? An pasan, mete nan tèt ou ke lè map pale de manman ayisyèn, mpap pale de manman w dirèkteman, map pale de manman, map pale de matant, map pale de kouzin, map pale de sè, M ap pale de marenn, de fanm ki te konn penyen nou, de fanm ki te konn fè manje pou nou, de fanm ki te konn mennen nou lekòl, de pwofesè lekòl nou. M ap pale nou de tout fanm ki te fè pati de vilaj nou, tout fanm ki te kontribye ak eksperyans nou ki fè nou moun nou ye jodi a. Humm. Renmen lòt fanm se yon bagay ki kòmanse lakay. Se yon bagay ki kòmanse fason w wè manman w ap viv avèk matant ou yo, fason w wè. matant ou yo ap viv ansanm avè w, wè manman w ap viv ansanm avè w, fason ou te konn wè manman w te konn trete men machann mabi ki te konn vin vann devan pòt lakay ou. Renmen w lòt fanm se yon bagay ki kòmanse lakay. Si w pa t gen pyès amoni sa yo l ap difisil pou w rive yon lòt kote pou w renmen w lòt fanm, l ap difisil pou w menm renmen tèt ou. Feminite son bagay komsi nou aprann depi lakay nou depi nan men manman nou e sak fè e sa se yon nan bagay ki fè relasyon manman avèk pitit fi konn yon bagay ki difisil ki tandi m pral esplike nou poukisa nan kelke segond. Lè yon fanm fè yon pitit ou pa jis yon manman men ou se pitit yon fi avan tou donk m pa konn si n konn ap. tande pale de yon kòdon ki lye manman an avèk pitit fi l epi ki lye pitit fi a avèk grann ni tou. Kòmsi, kòdon sa a reprezante tout tradisyon, tout de seri de bagay k ap pase ant grann nan, manman avèk pitit lan. E sa ki konn vin rann tra, ki konn rann relasyon sa frajil, se paske nou se. Nou tout se de seri de fanm k ap eseye chèche kiyès nou ye. Tandiske lè timoun nan piti, tankou lè tifi a piti, l ap eseye chèche, l ap, pandan l ap chèche feminite l nan manman an, kòmsi li panse manman l gen repons a tou, tankou se la timoun nan konn ap eseye mete rad manman l, oubyen l konn fin met on rad sou li, menm si li santi ke rad la fè l byen wi men li bezwen kòm apwobasyon manman an pou manman an di l ke Rad sa fèl byen rad sa bèl mete rad sa Kòmsi lap chèche feminitel nan mama Sof ke yo diferan e lè timoun sa vin reyalize pa timoun sa men lè jèn fanm sa vin reyalize ke li diferan de mama e vin gen kan gen diferans de jenerasyon tou paske pa bliye jenerasyon avan yo se plis jenerasyon ki kwè nan tradisyon san kesyonman tandiske jenerasyon kounya yo se de jenerasyon swa ki ki chwazi ki tradisyon y ap kenbe, e yo kesyone tradisyon sa yo kanmenm, e gen jenerasyon k ap vini an, swa jenerasyon zèd la, yo pa kwè nan tradisyon ditou. Donk, gen tout tansyon sa yo k ap pase antre nou, ke petèt nou kand pa ka jere, e gen de seri de, kòmsi gen twomatis tou ki pase antre nou. Pa egzanp. Eske ou konnen ke depresyon se yon bagay ki ka plis pase jenetikman de manman a yon ti fi ke yon manman a yon ti gason. Donk nou tèlman rapwoche, nou tèlman pwòch san nou pa konnen ke nou vin nan yon sòt de konpetisyon defwa, nou vin nan yon sòt de konfwontrasyon san nou pa vle l. Pa egzanp, ou pa konn toujou, ou pa konn souvan ap tande gason k ap di, ok m ta renmen premye.